Bonjou bonswa tout moun, nou kontan retrouve w nan yon nouvo video pou nou enfome w kisa kap pase Ayiti. Nou salye yon fason spesyal tout zanmi kap swiv nou depi Etazini, zanmi fidèl nou yo kap koute nou depi Brezil, tout moun kap swiv nou depi Ayiti e zanmi Chili nou yo. Desann nan seksyon komantè a di nou depi ki kote wap swiv nou poun kapab salye w nan pwochen video nou yo, mwen se Miss Yolande. An ale. Enfòmasyon yo di mesye, peyi Etazini ap vanse vè lavan pou rive jou eleksyon an. Ebyen jodi a ki se dimanch rete sèlman 2 jou pou eleksyon an fèt. Kidonk medam di mesye, bòn nouvèl pou la demokrat kote ke nan plizyè sondaj ki fè, plizyè zòn, plizyè vil ki se kle eleksyon an moutre a klè kote ke demokrat devan nan eleksyon an. Ebyen dènye sondaj la se ap demen lendi a e madi pral se gran vòt yo kote ke tout moun pral vote pou yo konnen kiyès moun yo pral bay dirije peyi Etazini. Ebyen nan dènye sondaj ki fèt yo kote ke nan plizyè zòn genyen nan Pennsylvania, Kamala Harris li menm li deja devan advèsè li ki se Donald Trump avèk 4 pwen E nou genyen nan Michigan a Kamala Harris devan advèsè li avèk 3 pwen, nou genyen nan Nevadad Kamala Harris devan advèsè li ki se Donald Trump avèk 3 pwen, plizyè kote ki se kle eleksyon an Kamala Harris li menm li deja devan. Eske sa a pral yon viktwa pou Kamala Harris? Pèsòn moun poko konnen kiyès kap ranpòte laviktwa, kiyès moun kap genyen eleksyon paske eleksyon sa a se yon bouton ki pral. sere anpil anpil tou 2 kandida yo ameriken kwè nan yo e se si ameriken ap mobilize pou yo vote moun yo konnen ki kapab dirije peyi yo 2 gwo towo sa yo ki pwal toke kòn yo madi e se si pwal genyen yon pèdan e yon ganyan kiyès li va ye e ganyan sa kisa sa pwal fè pou peyi ayiti kote ke nou wè nan peyi etazini yo òganize eleksyon yo e se si eleksyon fèt Pèp amerikyen mobilize pou yo vote, yo pran san yo, yo pran tan yo pou yo panse, pou yo konnen ki moun y a pral bay dirije peyi sa, kiyès moun yo pral lage lavi yo nan men l, lavi pitit yo, lavi fanmi yo nan men l. Men nan peyi Ayiti ki diferan, kote ke yon pakèt ti pèp ap vote avèk emosyon, y ap vote pou mil goud, y ap vote pou vant yo sèlman, men peyi Ayiti Se lè a ki rive pou pèp ayisyen an pou yo leve kanpe pou yo pran egzanp kote ke peyi Meksik te òganize yon eleksyon pèp meksiken an te mete tèt yo ansanm pou yo te di yap bay yon fanm dirije peyi sa yap bay yon fanm dirije nasyon sa e peyi Venezyela li menm li fè menm bagay la ankò yo mete tèt yo ansanm yo òganize eleksyon e eleksyon an yo pote laviktwa pou yo di yap bay moun yo vle dirije peyi yo e pèp ayisyen jiskilè Ap gen yon eleksyon. Jiskilè pèp la ap leve kanpe pou yo mete tèt yo ansanm pou san emosyon, san mil goud pou yo di yo pral bay yon moun ki kapap, yon moun yo kwè ladann pou yo pral di yo pral vote moun sa a, yo pral mete moun sa a dirije peyi yo vè lavan. Sa nou ladann nan? Nou pa konn poukilè li la. Men, n ap konnen kilè nou la se lòske nou dakò pou nou fè linyon, fè lafòs. N ap konnen pou konbyen tan nou la se lòske nou dakò pou nou mete emosyon de kote, pou nou mete mil gout de kote, pou nou batay avèk dinite nou tout bon vre, se lè sa a nou va kòmanse soti nan tou a paske tou sa a li trè trè fon, Paske nou ladan l ase lontan. Ann al tande plis detay nan videyo sa a, kisa sa pwal di pou pèp ayisyen an apre 2 gwo towo sa yo nan peyi Etazini pwal toke kòn yo madi e sesi pwal genyen yon pèdan, yon ganyan, kisa sa pwal di pou pèp ayisyen. Ann al tande plis detay nan videyo sa a. Nou trè kontan ankò Stanley dèske w avèk nou nan emisyon an e popilasyon an ankò trè kontan ebyen tande vwa w yon lòt fwa Stanley e nou konnen ke Etazini lan moman genyen eleksyon, gen anpil gwo mouvman e kapab menm tou gen sipriz nou pa janm konnen kisa kap pase. Ki analiz ou sou eleksyon Etazini an, enpak sou Ayiti ke w panse ki ka rive lan moman? Kisa w panse de, ki analiz ke w genyen de eleksyon amerikèn nan lan moman Stanley? Bon, kon kou konnen ameriken yo madi k ap vin la a pral vote pou chwazi 47 tyèm prezidan Lèzetazini. E byen antandi sistèm elektoral ameriken an se yon sistèm elektoral trè konplèks e an jeneral eleksyon yo kòmanse dezan anvan eleksyon. kote gen eleksyon entèn ki fèt nan chak pati politik, pati repibliken ak pati demokrat, pou ke manm pati yo chwazi youn nan lidè pati a pou al kandida alaprezidans. Ok. Nan ka demokrat yo, se te Prezidan Biden ki te sanse kandida a, e apre ke l fin fè yon deba le 13 jiyè, E kote deba a pase mal pou li, Demokrat yo deside y ap mete l de kote, e se pou sa Demokrat yo vin avèk yon lòt kandida pou ranplase l, ki se Vis Prezidan Dèzetazini, ki se yon ansyen senatè de Kalifòni, ki se Kamala Harris. E bò kote Repibliken yo, yo te fè eleksyon pa yo tou, kote te gen plizyè moun ki te vle vin kandida a la prezidans. Lè eleksyon fin fèt anndan pati Repibliken an, se Donald Trump ansyen prezidan Dèzetazini e 45 yèm prezidan Dèzetazini ke yo chwazi pou al kandida ala prezidans. Donk depi lè sa a pwosesis elektoral e goumen pou prezidan an kòmanse. M ap di w depi m ap obsève eleksyon Ozetazini de 82 83 a no jou se eleksyon ki pi brital ke m obsève. Pa brital nan sans vyolans, men brital nan langaj pou jan goumen an rèd e jan goumen an di e pa gen paspouki e youn ap frape lòt san pran souf. Donk se 2 towo sa yo, Kamala Harris avèk Donald Trump e e ke pèp la pral deside kiyès ladan yo. Byennantandi gen de zeta ki kòmanse vote bonè e donk gon seri deta ki gen chak eta gen sistèm elektoral pa yo donk gen ki vote plis bonè ke lòt men yon bagay ki sèten madi swa yo pral konte donk nan eleksyon sa a e Kamala Harris li menm li pran pozisyon pa l dosye ki enpòtan pou li se avòteman e se chanjman klimatik e se dosye sante. epi ekonomi an d'une façon générale. Li atake Donald Trump dirèkteman, li di misye se yon diktatè ke l ye, li di ke Donald Trump sanble avèk lidè nazi a Adolf Hitler. Donk atak yo se pa ti atak òdinè ke yo ye. Se bay brital nèt. Gen 8 dosye ki domine eleksyon amerikèn nan pou ane sa a. Premye dosye a se ekonomi, yo mete ladan l enflasyon. e lavi chè. Dezyèm dosye a se dosye imigrasyon. E twazyèm dosye a se krim. Katriyèm nan se sante. Senkyèm nan se avòteman. E sizyèm nan se politik etranjè avèk lagè ki genyen ann Ikrèn, lagè ki genyen o Mwayen Noryan. E setyèm nan se nominasyon ki dwe fèt, ke prezidan ka pral monte a ka fèt nan Kou Siprèm Dèzetazini epi uityèm nan se chanjman klimatik. Byen antandi, Donald Trump li menm, li atake Kamala Harris avèk Joe Biden dirèkteman, li di li menm 2 moun sa yo se 2 moun kowonpi ke yo ye, paske gen yon seri de zak de koripsyon ke yo fè pandan yo sou pouvwa a, e li di ke moun sa yo, yo poti, yo politize lajistis pou pèsekite l, e paske gen plizyè ka jidisyè ke yo mennen nan tribinal. Donk, gen 7 eta k ap pral deside eleksyon an ane sa a. Se sa yo rele ann anglè swing state, Wisconsin, Michigan, Arizona, Pennsilvani, Nevada, Kawolin di Nò avèk Jòjya. Se nan 7 eta sa yo ke eleksyon an pral deside. Byen antandi, gen anpil jounalis ameriken k ap mache a Kamala e genyen Fox News ki plizoumwen ap mache a Donald Trump. E li menm li mete yon sistèm ki sanble avèk Twitter, li fè pwòp sistèm pa l ki rele True Social. ke misye te kreye apre ke yo te mete l deyò sou Twitter. Ou konnen gon milyadè ameriken ki rele Elon Musk, se li menm ki fè machin ki rele Tesla e se li menm k ap fè fize pou monte nan syèl la. Enben, lè misye te fin achte e Twitter ke koulye a l rele X, li te remete Donald Trump nan plas li e kote yo te elimine l. Donk jounen jodi a, eleksyon an se yon eleksyon sere ke l ye. Sondaj yo montre ke kandida yo se petèt 1 pwen ou 2 pwen nan sondaj yo ki separe yo. Donk si w konnen kiyès ka pral gen eleksyon nou pa konnen. Koulye a lè w pran 2 kandida sa yo, sa sa vle di pou Ayiti? Wi, enpak pou Ayiti. Lè w pran madan Kamala Harris, vis prezidan an, si se li menm ki pase o nivo migratwa pou politik imigrasyon an, l ap kontinye menm politik Biden nan k ap favorab a Ayisyen, si se li menm ki pase. Men, an menm tan tou, si se li menm ki pase, nou menm Ayisyen k al etranje, nou blije leve pye nou pou nou garanti ke kowonpi, blan kowonpi avèk oligak kriminèl ki patisipe nan touye Prezidan Jovenel pou yo pa gentan kouri antre anba l epi pou y al kontinye menm vye politik lan. Donk sa a son bagay pou n veye. Pase blan kowonpi yo pral eseye e blan kriminèl yo ansanm a oligak yo pral eseye rantre anba l e yo sa k tiye prezidan Jovenel Moïse yo. E di kote Donald Trump si se li k pase e politik migratwa w la pral dan sere. Sa vle di ke tout ayisyen ki gen tps, tout ayisyen ki de benefisye de Biden ant le 20 janvye lè l prete sèman an e petèt le 30 mas ou 15 avril Li ka voye ant 200 a 300 mil Ayisyen tounen nan peyi Dayiti. Fòk nou pare pou sa. Li pral gon enpak politik a tout moun sa yo ke yap voye tounen. Lap gon enpak ekonomik tou paske 300 mil moun sa yo, yo voye ant 100 e 150 milyon dola ameriken pa mwa an Ayiti. Donk nou menm depi koulye a fòk nou reflechi nan ka 2 kandida sa yo an fonksyon de kiyès ki prezidan, kijan n pral òganize nou. E pou nou jisteman goumen pou defann enterè peyi a. Ok.
Ok. E bon, nou konnen tou, si n ap gade diferans tou, enpak ou bay la yo e osi kote Ayiti, e enpak k ap fèt, jan w di l la, si se gwoup demokrat yo ki pran l, ebyen, wi, gen yon kote ke, jan w di l la, ke Wi gen yon Biden ki kapab kanpe. Gon kote pozitif ladan l si se demokrat yo o nivo migratwa ayisyen yo ap kontinye benefisye don politik elastik ki favorab a yo menm men an menm tan tou si nou pa òganize nou e mache prese blan kriminèl Se a oligak ki tiye prezidan an, yo pral antre anba nouvo gouvèneman an pou eseye pou vin bann kou. Donk fò on òganize pou sa. Egzakteman, sa vle di ke. Men si se Trump, y ap fèmen pòt migrasyon an konplètman sou nou. Egzakteman, sa vle di ke, enben, si se demokrat la ki pran l, ebyen, pou Ayiti mentnan, la mentnan, nou pale pou moun k ap viv, ebyen, lakay yo an, men mentnan enpak sou Ayiti, sou sistèm ki anndan peyi an, Sa vle di, pap gen okenn revolisyon, pap gen okenn chanjman kap fèt ladan l, okontrè, avèk de desizyon ki ap pran or de pèp ayisyen an, yo pap wè pèp ayisyen an ankò paske se menm sistèm nan ki ap la.
Se sa. Epi an menm tan tou, lè w gade Trump, misye se yon nèg ki apwòch politik misye se yon apwòch tranzaksyonèl. Sa vle di ke misye toujou gade politik la konkou se yon tranzaksyon ke l ye. Donk etan done ke blan ki tiye prezidan Jovenel Moïse yo ansanm a oligak yo se paske gen yon sanm de bagay yo bezwen vin vòlè nan peyi Dayiti. Nou gen lò pa egzanp, nou gen yon min dò 24 kara ki vo 40 milya de dola ameriken, nèg yo vle vin vòlè l. Ki nèg? Ki nèg yo? Ki nèg? Yo te fè yon vye kontra kote yo ta pral vin pran 97 pousan nan lò a epi yo t ap kite 3 pousan pou nou. Se prezidan Jovenel ki te anile kontra sa a ki fè ke blan te de vòlè la tout moun konn kiyès m pa menm bezwen site non e e nou ta li anile li donk nou menm dan lè de ka fòn prepare pou lè de ka.
Egzakteman sela vle di ke ou byen dil e bon nou menm e blan ki vòlè yo tou yo gon pwojè de 120 a 200 milya de dola ameriken e o nivo de sa yo rele tè ra e premye pwodiktè mondyal de semi kondiktè se Taiwan. E si, selon evalyasyon estratejik ki fèt, Chinwa yo ka atake Taiwan ant 2025 e 2037. Donk sa vle di ke si atake Taiwan, semikondiktè a vin enpòtan. Semikondiktè a se li menm ke w mete pou fè tout aparèy elektwonik fonksyone. ke l microwave, ke l frijidè, ke l se yon machin ke w ap kondwi, ke se telefòn ki nan men w lan, tout ma, tout bagay elektwonik sa yo bezwen semikondiktè. Gen yon seri de blan ki bezwen vin vòlè tè ra ke nou genyen lakay nou san yo pa peye anyen pou y al fè semikondiktè pou yo prepare estratejikman. An menm tan tou, e nou gen gaz natirèl a petwòl. E gen yon bagay tou anba lanmè a nan zòn Jeremi, yon kote ke yo rele nan Gomye, kote blan an ap eseye vin vòlè sa nou genyen E Trudeau ladan l tou, e san ke nou pa konnen. Donk jounen jodi a fòk nou kale je nou sou kesyon sa a. Ok. E gen yon tra, e, ok, sa ke w vle di pèp la la, ebyen chinwa yo deside pou anvayi Taiwan. Men kòm nou konnen byen ke Taiwan Non, poko gen posibilite ke chinwa yo atake Taiwan e pran kontwòl Taiwan ant 2025 e 2037. Egzakteman, men lè w byen gade tou, e se sa ke, ebyen, en, en, en, me, e. Repons ke Vladimir Putin te bay ebyen Abinader lan, lè w byen konstate tou Taiwan se anndan la Chine ke l ye, kote ke yo menm ebyen Ameriken e ot bezwen fè l endepandan pou l pa pou l retire tèt li pou yo kapab itilize l menm jan y ap fè Ikrèn avèk la Russie lan moman. Bon, sou kesyon sa a gen gen 2 lekòl. politik sou kesyon sa a. Gen yon lekòl politik onivo entènasyonal ki gade Taiwan tankou yon pwovens de Lachin. Gen yon lòt lekòl entènasyonal ki gade Taiwan tankou yon peyi endepandan. Sa se sa ki bon pou yo a. Se menm jan tou yo gade Sendomeng kòm yon peyi endepandan, men pandan ke li pa menm gen batistè, pandan ke li anndan Ayiti. Se se yon jwèt ke loksidan ap fè avèk jan de jèn sa yo anndan de peyi ki ta sipoze pran responsabilite yo. la anndan aspè sa. Men mentnan, kisa ki ap pase, ki pral pase aprè reeleksyon sa avèk Justin Trudeau ki kenbe monopòl Ayiti an, ki li menm avèk mouvman Caricom kap domine, kap pran dè desizyon sou Ayiti pandan ke li menm li te mande pèp la ouvri zye l, pandan ke li menm li te di pèp la, ebyen pa bliye. Se nou menm ki pou pran desizyon nou, l vin konstate l wè gen yon pèp kòmsi ki konplètman inyoran mentnan ke yo enpoze l karikòm pou l kapab domine Ayiti, sa w panse de sa ki pral pase avèk Trudeau? Bon, e premye minis Kanada a Justin Trudeau se yon nèg ki pèdi fil nèt, e sa vle di ke lè misye te monte sou pouvwa a to de popilarite l ta 63 pousan, jodi a misye ant 26 e 28 pousan. E e e lè w pran pati liberal la ki se pati kote li sòti a, li gen 153 depite ladan l. E nan 153 syèj ke yo genyen nan paleman kanadyen an, gen yon reyinyon ki te fèt e mèkredi pase anwo kote e pati liberal la wè ke si yo kite Trudeau sou pouvwa a toujou e li ka katastwofik pou yo. Se pou sa gen 50 depite anndan pati a ki mande misye demisyone. Men jiskaprezan misye poko misye poko deside ki sa l ap fè. Byen antandi anndan pati a yo wè plizyè posibilite de ranplasman Trudeau kòm premye minis. Yo gade Mélanie Joly ki se minis afè etranjè pati a, ki ta ka vin premye minis, yo gade Chrystia Freeland ki se minis finans, e yo gade tou François Philippe Champagne ki se minis inovasyon e ki ta vin ranplase Trudeau. Men kon kou konnen e Pierre Poilievre ki se lidè de lopozisyon ki nan pati konsèvatè a, e yo menm e yap eseye gade e kijan yo ka met liberal yo nèt atè. Byen antandi gen nouvo gen blòk kebekwa ki gen yon wòl enpòtan ou gen mesye NPD yo ki se nouvo pati demokrat la ki gen 25 syèj nan paleman an ki gen ladanl e e lidè ke yo rele e Jak Jakmè Singh e misye ap reflechi kijan Li pran distans li a pati liberal la Trudeau, men l pa fin lage l atè nèt. Se moun sa yo k ap kenbe li, blòk liberal la avèk NPD. Donk jounen jodi a, lajan Trudeau fini, donk s on kesyon de ki lè l ap demisyone e kiyès k ap ranplase l. Byen antandu, misye mennen yon politik katastwofik pa rapò a Ayiti e misye byen konnen ki blan ki patisipe nan touye prezidan an. Nèg yo fè pati de pwojè terre rare avèk semi kondiktè ki dwe vin fèt apati dayiti men nèg yo vle fè lonjan kòmsi se esklav nou ye pou yo vin eksplwate nou benefis ke sa bay yo pou nou pa pwofite de yo e se pou sa yon ayisyen kap viv ozetazini yon ayisyen kap viv okanada nou pa kale je nou blan yap vin vòlè nou pi rèd e kite nou nan mizè. Exactement
Ou se yon master e ou konn politik ayisyèn nan e ou te pami ebyen tout nèg ki anndan peyi a yo la ou konnen yo ou konn kiyès ki bon e ou konn kiyès ki pa bon lan moman an nou genyen 9 nèg ebyen ki kidnape sistèm nan ankò yon lòt fwa an 2024 pou nou stil rete Ebyen jan ke peyi a te ye a Stanley nou pat konn sak ton konn ap pase an ayiti poukisa peyi sa pat janm kapab chanje poukisa tout moun ap tann yon solisyon yo pa kab jwenn ni gen menm moun menm gen de pastè ozetazini ki te ap tal fè dè demand an afrik pou yo voye ebyen dè dè rougan ebyen dè dè dè gro rougan an ayiti pou al gade ki problèm peyi a genyen ebyen la nou vin konstate ke peyi a pa gen okenn problèm men se nèg ki lan sistèm yo kap travay pou pou pou jiridiksyon La Famiy Clinton Etazini kap deside Black Caucus yo ebyen avèk kèlke Congressman ki deside yo menm avèk krim ke yo fè an Ayiti yo pa deside pou peyi a chanje paske yo pral ranbouse twòp e yo pral dedomaje twòp Ayiti epi tout nèg sa yo ki lan sistèm nan se yon pil nèg ki gen ki konwonpi jis lan zo kòman ou twouve 9 moun sa yo ki gen monopòl la ki kidnape ankò sistèm nan ki vle rejenere tèt yo, èske yo legal anndan peyi an selon ou menm ebyen Stanley?
E selon konstitisyon amerikèn nan si Joe Biden mouri demen maten se vis prezidan an Kamala Harris kap ranplasel. Period. Si Kamala Harris mouri yon jou aprè Se Speaker de la Chambre des Représentants, sa vle di Prezidan Chanm dè Depite ameriken an ka pral ranplase l. Si m si moun ki Speaker a mouri, se Sekretè Deta a. E sa Konstitisyon lakay yo di. Ok. Ok. Nan ka pa nou, nou konnen ke gon seri de blan k ap travay pou FBI, de twa anplwaye Depatman Deta, yo mete avèk oligak dominiken, e dè solda ki soti kolonben yo tiye prezidan lakay nou donk kisa konstitisyon an di lè yo tiye yon prezidan oubyen si prezidan an paka asime fonksyon l konstitisyon peyi nou ki se manman lwa peyi nou di ke lè yon prezidan an paka asime responsabilite l swa yo touye l oubyen l malad oubyen l gon pwoblèm si pa gon parleman ki dwe fè eleksyon o dezyèm degre pou mete yon prezidan pwovizwa Se yon premye minis a kabinè ministeryèl la ki dwe dirije leta jiskaske eleksyon fèt. Donk pa gen okenn kote nan konstitisyon an pou konsèy prezidansyèl de tranzisyon. Tout nèg sa yo se raketè, vòlè, uzurpation de titre ke yo ye. Ok. Sa vle di ke nèg sa yo ki bay tèt yo kòm si yo nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon se uzurpation de titre, se vòlè, raketè, asasen ke yo ye. ok. Koulye a, se yon nivo konstitisyonèl e legal. Men anvan w rantre nan sa, lè w itilize yon pòs ki pa pou ou anndan tout peyi Stanley, kisa ki sa k kapab rive w mentnan lè w ap itilize. Malè dwe rive w. Malè dwe rive w. Men kisa k. Sa vle di ke nèg sa yo ki fè uzurpation de titre pa gen anyen o nivo legal e konstitisyonèl ki pwoteje yo, nenpòt moun nan lari a ka arete yo. E vòlè al vòlè yon bagay yo kreye yon bagay se kon kou m ta di w la ou menm ou chita nan emisyon lan epi w deklare ke se ou k pap Jean Paul ii Ok. epi w di fò yo ba w vatikan Ok. yap di w se yon moun fou ke w ye Ok.
e si w eseye fè sa lapolis ap arete w. Otomatik.
Donk sa se o nivo legal e konstitisyonèl. Ok. Sa nèg yo fè la se yon koudeta ke li ye. Pale avèk pèp la frè m. Li ilegal, li enkonstitisyonèl.
Pale avèk pèp la.
Koulye a, Yes.
dezyèm aspè a, ann al gade ki nèg nèg sa yo ye. Ok.
An n pran de twa ladan yo pou m montre w ke Moun sa yo pat dwe nan figi nou ditou. Ann pran nimewo 1, Fritz Stanley Jean. Lucas medam mesye men lòm nan Stanley mikwo pou ou bay pèp la verite an.
Ann pran ann pran ann pran youn ladan yo. Fritz Jean. Ou menm kap tande emisyon an la kap tande radyo a pran plim ou pran yon ti papye make. Si w gen ipad ou byen telefòn ou ouvè safari ou byen ouvè google. Mete sa m pral di w la ladan l. le premye minis nome, la sosyete sivil e lò de la bank de la repiblik dayiti. Ban m reprann li pou ou ankò. Ok. Make l byen, monte sou Google mete l. Le premye minis nome, la sosyete sivil e lò de la bank de la repiblik dayiti. Sa sa vle di? S on atik ki eksplike an detay kòman youn nan manb vòlè CPT yo, misye rele Fritz Jean, misye lè l te gouvènè bank santral misye vòlè 93 pousan rezèv lò peyi a, ban m repete sa a pou ou, lè Fritz Jean te gouvènè bank santral, al gade atik la ki bay tout detay kijan misye fè vòl la, e l ons lò o nivo entènasyonal ta 2800 dola. Msye vann ons lò a 198 dola pou l te ka fè vòl la. Msye vòlè 93 pousan rezèv lò peyi a. Se sa ki vin kraze goud la. Se youn nan rezon, gen plizyè eleman ki kraze goud lan, mank de pwodiksyon, mank dekspòtasyon, men an menm tan rezèv lò a ke msye vòlè a, donk se msye ki te vòlè rezèv lò a. E misye lè l te chèf kabinè Aristide se misye ki t ap jere gang yo. Fò w pa bliye ke premye gang ki vin kreye andedan peyi a, se Aristide ki te kreye yo. Ban m ba w non kèk gang e non kèk chèf de gang. E misye ki kreye lame wouj. Se nèg sa yo ki kreye lame rat, lame ti manchèt, lame kanibal, dòmi nan bwa, bale wouze. Se yo menm ki fè operasyon Bagdad 1, operasyon Bagdad 2. Donk, 5, se yo k mete koripsyon nan polis lan avèk polisye 5 pou lanfè. Koulye a, ban m ba w non kèk chèf de gang ke nèg yo kreye. Gang ou wè jounen jodi a, se pitit chèf de gang sa yo ke Aristide, Lesly Voltè avèk Fritz Jean t ap jere pou Aristide. Ban m ba w non kèk chèf de gang, Convington, Dread Vilmé,

Ti kenzo, ti ougan depòte, elatriye. Se nèg sa yo k pral kraze lame pou yo kreye gang yo, se nèg sa yo k pral fè gang sa yo tiye polisyè Marie Christine Jeune pou te kaponnen fè gang kapkoponnen lapolis pou lapolis paka fè travay yo. Se nèg sa yo yo mete nan CPT jodi a wi. Waww.
Dè malandren konsa wi ke yo mete nan CPT wi jodi a. Yon enstitisyon ki ilegal e enkonstitisyonèl wi. Tande wi pèp la! Epi nèg yap jwe avèk yon peyi e yap jwe avèk 11 milyon dayisyen kap viv andedan peyi a e 4 milyon 200 mil ayisyen kap viv nan apeprè 45 peyi sou latè. Waw!
Nou pa dwe tolere vakabon sa yo, malandren sa yo. Tande wi pèp! Tande wi! E jounen e jounen jodi sa a, se malandren sa yo ki pa gen stati legal, ki pa konstitisyonèl, ki bezwen bay koudeta pou yo ka mete yon lòt premye minis. Donk jounen jodi a fò n gade bagay yo klè jan y ap evolye la a, majorite moun ki nan kabinè ministeryèl la se yo k mete l, se yo menm k ap afebli leta, se yo menm ki te ban nou okipasyon, se yo menm ki mete peyi a nan eta ke yo ye a. Byen antandi gen lòt moun ki vin gen responsabilite nan kontinuite yo avèk nouvo chèf de gang ki vin emèje yo. Avèk dè zoligak konkou Rejinal Boulòs, Dimitri Vòb, Jan Mari Vòb elatriye. Jounen jodi a, toutotan ke legalman, demokratikman nou pa pete fyèl moun sa yo, malere, san malere ak malerèz fèk kòmanse koule nan peyi a. Gade pandan twa zan edmi ke nèg yo fin touye yon prezidan, nèg yo kraze 650 milya de goud taks pèp la pa gen yon lekòl ki bati.
Waww! Waww! E mentnan si nou ale nan Leslie Voltaire, ki sa ke Leslie Voltaire bay ekri pèp li an? Leslie Voltaire se ansyen chèf de kabinè Aristide, misye te minis de la diaspora, misye kraze ministè a. Se misye k ekri pou Aristide L'accord de Paris. Se avèk Accord de Paris ke nèg y al vòlè tout byen leta ki rapòte lajan. Se Accord de Paris ki pèmèt yo vòlè Teleco. Sa vle di ke jounen jodi a tout kòb telefòn te dwe al nan kès leta. Jounen jodi a nèg yo fè blan ap vòlè kòb pèp la ka pral aletranje. Se a se konsa yo vòlè Teleco, yo vòlè Minotri Dayiti, yo vòlè Siman Dayiti. Se avèk menm Accord de Paris sa a ke yo vòlè Vare. Donk jounen jodi a, se dè nèg ki vin piye leta, afebli leta, vòlè leta, kraze leta e mete peyi a sou kabann lopital, se yo menm ki ban nou yon koudeta pou vin kreye cpt, yon bagay ki pa nan konstitisyon an, nèg yo bezwen vòlè nou pandan ke yap prepare yon koudeta elektoral. Ok.
Men sa w di a la, eske ou, Epi, m pa ou. menm bezwen pale de kèk lòt manm, loutrejou a la, yo kenbe nèg yo. Inite de lit kont la koripsyon fè rapò ki montre kòman nèg yo ap eseye vòlè kòb leta anndan bank nasyonal de kredi wi menn. Waww.
Rapò sa yo tou frèch wi, yo fèk kenbe yo la nan vòlè wi, anndan cpt a. Wi.
Yo fèk pran yo. Men sa vle di ke ou di avèk de moun konsekan an Ayiti se mete pye yo atè pou derasine jan de nèg sa yo k anndan peyi a. Absoliman.
Absoliman gen 5 ou 6 ladan yo se dè vòlè rekoni dè nèg ki kraze leta ki kraze peyi ki kreye gang e ki te nan touye moun ki ban nou okipasyon militè ki vin sal souverènte nasyonal peyi a Men se sa yo vle fè la ankò.
Se sa yo vle fè la ankò Lucas pou yo kapab kòmsi moutre ke yap pwoteje tèt yo yo vle lòt kò vin rantre anndan peyi a pou yo kapab pwoteje yo pou yo rete anndan sistèm nan se sa yo vle fè la ankò. Non men se pou sa nèg yo bezwen Kenya Fò w pa bliye ke Kenya nan konplo a avèk Jamayik e Bahamas. Yo bezwen vin vòlè sa nou gen anba tè a. Mwen di w anba tè a nou gen lò, nou gen gaz natirèl, nou gen petwòl, nou gen terre rare e gen posibilite de lithium tou ki koute yon pakèt lajan. Donk jounen jodi a konplo a e pou yon konplo piti ke l ye e se pou sa nou menm nou kanpe fèm pou jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Ou pa ka gen 3 anplwaye depatman deta ki mete avèk anplwaye FBI ki sèvi a oligak pou fin tiye prezidan lakay nou epi n ap gade sa. An ou panse ke si te gen des Haïtiens k pase Sendomeng yo vin Ozetazini pou touye yon prezidan konsa ameriken yo t ap nan griyen dan avèk nou? Jamè! Nou menm nou pa nan dwe griyen dan a pèsonn. Nou pou la kowoperasyon entènasyonal menm jan Tousen Louvèti te konn ki jan pou l kowopere men nou pa nan griyen dan a blan k ap tiye prezidan lakay nou e ki bezwen vin vòlè tout sa n genyen san nou pa jwenn ladan. Sa vle di ke ou valide yon revolisyon bosal brital an Ayiti?
Bon, nou di yon revolisyon san nou pa mete de karakteristik ladan. Ok. E gon chanjman radikal, sa vle di ke menm jan li te fèt nan peyi Bengladèch, kote lajenès pèp la te leve kanpe, l al netwaye primati, netwaye tout kote, se sa k dwe fèt nan peyi Dayiti. E pa gen lòt opsyon la a. Waww!
Waww! E. Paske lè w pran Kenya pa egzanp, ok, prezidan Kenya a lotrejou, pa gen 2 mwa de sa, misye fè ogmantasyon de 60 pousan pwodui premyè nesesite. Pèp la leve kanpe mande pou voye misye ale. Kisa misye fè? Vye polisye lakay yo, li fè kidnape 223 lidè òganizasyon kominotè ki tap mande pou yo desann pri yo. Misye fè tiye yo. Se kalite de moun sa yo, yo voye kòm polisye Kenya. Nou te dwe mete yo deyò deja. Epi kòman vle yon vye polisye Kenya ki pa kanpe sou anyen, yap peye l byen chè an ameriken, epi polisye ki sou teren an ki pa nou yo pa vle peye yo. Sa inakseptab. Wi men Luther, Nou wè pwoblèm nan se anndan enstans lapolis la, se nèg yo ki mete pwòp moun pa yo anndan enstans lapolis la. Mentnan Luca, e si w gen yon mesaj, avan ke nou rantre lan lòt kesyon, si w gen yon mesaj, ki mesaj ke w te kapab voye bay polisye sa yo ki kanpe anndan bann kont pèp la pandan ke yo menm yo di yo pa rekonèt nèg sa yo epi polisye sa yo menm yo vle kraze zo pèp lan pou pèp la aksepte ebyen gwoup moun ki kidnape sistèm nan? Ki mesaj w ap voye pou polisye sa yo Luca? Bon, polisye a konnen ke si l pa sipòte revandikasyon popilè yo, l ap viktim pi devan. Listwa resan peyi Dayiti montre sa.
Lapolis sè le pèp, le pèp se lapolis, lame se pèp la, pèp la se lame. Donk jounen jodi a, fò ke polisye yo louvri je yo pou gade ke gon ti klan ke oligak ede kreye CPT ki ilegal e enkonstitisyonèl, se yo menm ki reprezante yon menas pou peyi a. Le pli to ke nèg sa yo derasine, e ke ou gen yon gouvèneman solid, sekirite ka retabli nan peyi a rapidman an 6 mwa san pwoblèm. Mwen menm m te bay plan an deja.
Nou ka retabli sekirite nan peyi a san blan an 6 mwa. Men fò w gen kouraj pou w pran desizyon yo. Nimewo 1, fò w monte yon inite spesifik. espesyal de 2500 òm. Sa vle di ou antre nan lapolis la ou pran 1500 nè polisye ki konn goumen, ou antre nan lame a ou pran 1000 sòlda ki konn goumen, ou monte yon inite espesyal de 2500 òm. Ou mete yon kòmandan solid nan tèt li, ou rele Salvadò, ou mande Salvadò ba ou 7 teknisyen, e menm jan a konpayi ki fèk voye 7 teknisyen an Ayiti pou vin ede fòme lapolis e lame, ou wè kisa nèg CPT yo fè? Yo di w se mèsenè. Se pou lapolis a lame pa resevwa fòmasyon ke yo bezwen pou kraze gang yo paske gang yo ap resevwa lòd nan men cpt. Wè nèg yo kouri dou se mèsenè alòske se de zexpè entènasyono kantre ki re sòti nan yon konpayi ki rele Sunbird pou vin fòme lapolis e lame pou montre yo kòman pou goumen kont gang. Pou m kontinye sa m t ap di a, lè w fin monte inite spesyal de 2500 zòm sa a, ou pran yon moun, yon gason ou yon fanm ki gen nannan, ou mete li alafwa Minis de la jistis e minis a i de la defans. Sa vle di lapolis a lame nan men l. Lè w fin fè sa, ou chèche yon moun ki gen konesans, ou mete li minis delege an chaj dè ranseyman. Li menm ou ba l kòb nan men li, se li menm k ap al enfiltre gang yo pou konn konbyen revòlvè gang sa a genyen, konbyen mitrayèt, konbyen motosiklèt, konbyen machin, ki nimewo telefòn ke yo sèvi avèk li, nan ki zòn ke l opere, elatriye. Koulye a, lè w fin gen eleman sa yo nan men ou, ou fè minis afè etranjè a ekri Lakwa Wouj Entènasyonal. Ou di ke ou bezwen yo voye yon misyon dobsèvasyon de twa moun pou ou, lè w pral fè operasyon yo, e pou w ka. Apre sa w mete Miskaden e komisè gouvènman de Pòtoprens. Ok. Koulye a, lè w fin fè sa, ou pral kòmanse pa latèt, menm jan Salvadò te fè l. Salvadò mare twa ansyen prezidan ki te nan gang. Bravo! Nan ka pa nou, fò nou mare Mateli, fò nou mare Aristid, fòk nou mare Privè. Yo tout nan gang. Koulye a, lè w fin mare twa ansyen prezidan sa a yo, ou pral mare oligak ki nan gang. Fò mare Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe a tout lòt oligak ki nan gang yo. Lè w fin mare yo, ou pral mare minis apa ansyen palemantè ki nan gang. Se konsa yo fè l Salvadò. Ansyen palemantè a minis de dwat ki te nan pati Arena ki nan gang yo mare yo. Ansyen minis a ansyen palemantè ki te nan gang ki te nan pati de goch FMLN yo mare yo. Koulye a, lè w fin mare tèt lidèchip lan, sa vle di tout gwo zotobre ki nan gang yo, sa vle di gang a kravat yo, ou pral desann atè a pou kraze gang yo grenn pa grenn. An si mwa ou ka fè travay la. Men pou fè travay la, non sèlman fò w monte inite spesyal de 2500 zòm sa a, fò w rantre nan bank santral la, ou pran 100 milyon dola ameriken, w al achte 2 elikoptè de konba, gon seri de blende, pa sa nou gen la yo non. Konseye de blende spesyal. Se avè yo ke Salvador sèvi pou kraze gang. Sa vle di lè blende sa ap vini kelkeswa zam ke gang nan gen nan menl li pa ka kanpe devan blende sa. Nou tap netwaye peyi a an 6 mwa pou diaspora al benyen nan lanmè, benyen nan rivyè, al kale kòl lakay li. Egzakteman Stanley jan w di a men Salvador te bay ebyen gang yo tou jèn yo ki te gen zam nan. Yon moman pou yo te kapab eksplike e pale. Non, sa a byen sur.
Gon moman, gon, anvan ou kòmanse met zam sou yo, Wi. ou di ti gang atè a, ou gen posibilite remèt zam nan e pou ka gon posibilite viv. Egzakteman. Epi, epi koulye a, si yo di non, yo pa bagay, e sou swa kason ou mete siwo. Egzakteman, se pou nou byen konn pwosedir. Epi pandan w ap fè sa a tou, w ap konstwi yon prizon spesyal nan Plaine de l'Ab, nan Latibonit. Yon prizon izole, kote nèg yo pa gen aksè a entènèt, a anyen, avèk maksimòm de sekirite. Jounen jodi a, nan prizon ke yo kreye Salvadò, yo gen 47 mil gang ki nan prizon an. Se pa yon prizon jwèt, ou gen dwa monte sou entènèt la, al sou YouTube, cheche Jail in Salvador oubyen Prizon nan Salvadò, w ap wè li byen. Pa gen griyen dan menn. Ou wè jan nèg y ap jere gang yo menn. Tèt bese! Exactement, paske la nou vle vrèman bay pèp la tout enfòmasyon, kote ke Salvador menm te bay yon moman aske jèn ki gen zam yo, men yo te montre ebyen yo pran de tèt ki anlè yo avan, lè yo pran tèt ki anlè yo nou vin konstate an Ayiti se tout nèg ki malandren yo, tout nèg ki fè fè krim yo, se yo menm prezantman ki kenbe enstans lapolis la anfas pèp la e osi ki di nap tye tout sa k atè yo men nou menm nap rete nan sistèm nan, kòman w twouve sa Sèl
yo.
E vwala, mèsi tout moun, nou te konn pataje enfòmasyon sa yo ansanm avèk ou. Rete konekte sou chanèl la nap kontre nan yon lòt video si Papa Bondye prete nou lavi. Mèsi tout moun, a la pwochèn pou yon lòt video.